Bonjou bonswa e mwen kontan pou m fè ti echanj sa avèk nou e kòm anpil zanmi baradè sitou ap mande mwen e ki pozisyon m sou sou kriz ke nou ap viv la an Ayiti e ki kijan m wè bagay la. Evidaman mwen te ansanm avèk yon gwoup zanmi nan Ayiti Opa depi oktòb 2022 nou te pwopoze sa nou panse k te kapab ede a ede n sòti de kriz ke nou t ap viv lan men malerezman e bon kòm nou konn se souvan le ka lè nèg opouvwa yo pa tande yo pa tande moun e se domaj. E, evidaman, anpil nan sa ke nou te pwopoze yo, se sa ki ap fèt. Se sa ke nou wè yo tante la jodi a. Nou te deja mande depi oktòb 2022 ke yo te dekrete eta durjans fas a terorism ki t ap frape peyi an, patikilyèman kapital la avèk zòn Latibonit lan. Nou te Nou te mande ke ke leta lè sa a nou sonje te gen yon tyè de sena ki te ankò an fonksyon te mande ke ke yo remobilize lè zansyen militè ke yo verifye ki pat nan move zak pou te remobilize yo epi jwenn a yo.

Anfen, e m pa bezwen retounen sou sa, li disponib sou Haïti Progrès. Si gen moun ki enterese, nou ka fè n siy epi n ap voye link lan ba nou. Men nòmalman, sitiyasyon ekstrèmman konplike e se domaj ke konsta nou fè, Elit politik ki gen la kounye an, nou gen enpresyon, alò se pa konnen yo pa konnen non, m pa pral, m pa ka fè sa, m konnen ke yo konnen, yo konnen listwa, yo konnen la grandeur de la nation haïtienne men m gen enpresyon yo swa yo bliye oubyen yo motive par d'autres d'autres intérêts, d'autres ambitions ki fè ke ke mwen pèsonèlman santi ke yo pa mete yo a la otè de de imansite e nasyon ke nou genyen ki se nasyon ayisyèn nan e mwen trè mwen trè afekte mwen trè afekte. Alò sa touche m anpil, sa fè m mal anpil lòske mwen mwen wè ke nou nou rive nan pwen kote nou nou pa konsidere miz sou titèl tankou yon afwon ankò a la nasyon ayisyèn. Nou pa konsidere e ekar fas a souverènte peyi an tankou on krim de haute trahison ankò. E se domaj. Donk nou nan on sitiyasyon ekstrèmman konplike. E jodi an anvan ke mwen m kòmanse bay lide pa m pèsonèlman, m pwal, m pwal e pèmèt ke nou, pèmèt ke nou, nou wè ansanm avèk mwen. M pwal gade on, on ti paj nan, nan istwa Dayiti an ki, ki ase enteresan e ki make m. Pandan ke te genyen de, alò, se yon pati an pe kache de listwa d'Ayiti, e negosyasyon ki te genyen nan peryòd ke nou tap fè demarch oprè de la Frans pou yo rekonèt e endepandans peyi an, te gen anpil va e vyen de delege, olye dèt depite.

Nan demach pou yo te jwenn rekonesans lan du roi français, m pral li pou nou yon lettre ke ke Prezidan Bwaye te te ekri aux differents commandants e ke ke ke ke ke nou te genyen a lepòk dan dan le dan les arrondissements e ban m wè si m ka jwenn si m ka jwenn ban m yon segond. Ban m yon segond. M ta sipoze jwenn. M kwè m gen lèt sa la. E nan fè m konnen si nou wè. Si nou wè ekran an. Si nou wè sou ekran an. Lèt ke prezidan Bwaye te.

Pretan ankò ou dwa de suzerènte sur se peyi. E sa son aspè ke, ke, ke, ke m dwe rete sou li, se ke tout lè, tout lè ke nou fin bat Lafrans, nou fin bat lame fransèz, nou mete yo deyò nan peyi an, yo toujou, alò, premye, premye entansyon ke yo te gen, se te toujou etabli la souverènte sou, sou peyi an. Malerezman pou yo, erezman pou nou,

Ke menm pretansyon an, cette prétention, ok, ke menm pretansyon an ke Fransè yo te genyen ke pou yo ta genyen sou nou yon sèten dwa de suzerènte, pou nou ta depann de yo, menm pretansyon an li ajamè inadmisib. M tounen nan lèt lan, elle est une nouvelle preuve.

Fò nou rete fèm sou rezolisyon ke nou pap bronche, nou pap bay kote pou blan an mete pye sou kou nou. Dans sè sikonstans, kontinye le prezidan, vou deve plis ke jamè vou raple lè dispozisyon de ma pwoklamasyon di 6 janvye dènye e lè enstriksyon patikilyè ki lon swivi. La li pral eksplike, li pral bay kèk detay.

Sans ekivòk de Fransè yo kanta rekonesans endepandans ayisyèn nan. E Bwaye otomatikman santi, Prezidan Bwaye padon, otomatikman santi ke genyen posiblite ke la Frans atake. Paske jiska mennan yo genyen se dezi pou yo renye, pou yo renye sou nou, pou yo genyen nou sou titèl.

Ok, ki, anfen, m vle n konprann ke leta te an alert pou te pwoteje le peyi kontr e letranje. E sa son aspè ekstrèmman enpòtan ke nou pa kapab neglije. Leta, leta, nan pi wo nivo l, te an alert e te mande nasyon an prepare nou pou nou, pou nou, paske nou, nou sou menas on pwobabl, on evantyèl.

Ajise an konsekans. Se te devwa nou, se te responsabilite nou pou nou te veye aske lennmi li pa anvayi peyi an. Se de detay ekstrèmman enpòtan ke m ap soulinye pou nou an, ekstrèmman enpòtan pa rapò evidaman a konjonkti lan, pa rapò a sa ke n ap viv.

Nou genyen pami nou des etranje ki konpòte yo an jan de byen, ki respekte les enterè du peyi e la nasyon ayisyèn. Moun sa yo ap viv lan mitan nou, nou dwe yo pwoteksyon. Non sèlman yo menm, men pwopriyete yo. Ok? Li kontinye, li di, Il suffit de réfléchir. La m ta renmen nou pran san nou pou nou li ansanm avèk mwen. Mwen la, mwen nan pati sa la.

Pye zetranje, de pye sakrilèj dennmi ta vin foule le le sòl nasyonal. Ok? E ban m kontinye. M kontinye. La l ap eksplike ke li fè demach sa a, ke li fè demach sa a. M ap desann pi ba. Li di la, je kwa avwa ranpli a sèt ega mon devwa, men

M ta renmen li sonnen l, resonnen, li frape l, refrape. M ta renmen l tounen tankou on, tankou lè n ap bat tenèb. M sonje lè m te piti moun te konn bat tenèb an Ayiti. M ta renmen fraz sa tankou, tankou on tenèb k ap bat lan zorèy poli, zorèy politisyen jodi yo. La République est libre. Elle est à jamais indépendante puisque nous sommes déterminés à nous ensevelir sous ses ruines plutôt que de nous soumettre

Se pat yon union vag, li te pale yon ka presi de l'union des noirs et des mulâtres. L'union des noirs et des mulâtres. Se sou sa ke lendepandans li te fonde. E Boyer kap pale la se te yon mulâtre wi. Alò m renmen kòm mwen te presize l pou yon zanmi ki se youn nan sanse gran lidè. e politik an Ayiti nan moman an la a, mwen te di l ke e youn nan erè ke n ap fè anba a se se divize peyi a antre lè nwa e lè mulatre paske se pa tout moun ki mulatre ki pa ki pa patriyotik oubyen anti nasyonalist se pa tout mulatre yo ki sonje gen plizyè plizyè e kan nan mulatre yo ok gen de mulatre ki ki bokou plis patriyòt ke de moun nwa. Se pa tout moun po nwa ki fòseman nwarist. E men sa m ta renmen n konnen. Fò n konnen sa n konnen e fò n konnen sa n pa konnen. Menm jan fò n pa konnen sa n pa konnen. M pa konn si sa m di an klè. Fò n konnen sa n konnen. Fò n konnen sa n pa konnen e fò n pa konnen sa n pa konnen. Fò n admèt ke n pa konnen sa n pa konnen, menm jan n konnen sa n konnen e n konnen sa n pa konnen. Donk, jodi an, fò n, fò n konnen ke nan mitan milat yo genyen, genyen de milat ki patriyotik oubyen ki patriyòt e otan ke, ke, ke, ke, ke de, ke de, ke de nwa. E menm jan tou gen de, gen de nwa ki. antinasyonalist bokou plis ke de milat. Donk, nou dwe chache, nou dwe chache jwenn nan mitan milat yo le vrè zayisyen ki pre pou yo goumen pou nou rekouvre e la souverènte nasyonal, pou nou rekouvre lonè e de la patri, pou nou rekouvre

Signe Boyer M te ka jis fèmen M te ka fèmen e M te ka fèmen antretyen an la a M te ka fèmen antretyen an antretyen an la a.

ke nou dwe gen antan ke sitwayen ayisyen e respè ke nou dwe vwe a la patri, a la nasyon. Ban m di euh, ase ase lidè ki antre lan lojik mennen peyi an anba, alò m tande ke, m tande plizyè, m tande plizyè e. Plizyè nan moun konsèy prezidansyèl, nan moun kap soutni lide konsèy prezidansyèl lan ki ap di ke non se pa yon lide ki vini de la karikom. Tande, pa gen moun ki gen pwoblèm avèk le fèt ke ke de gwoup ki te nan batay swa antre yo etsetera yo met tèt ansanm. Se yon bòn choz. Se yon bòn choz ke nou met tèt nou ansanm pou nou monte yon konsèy pou nou dirije.

Pa gen ankenn pwoblèm ke caricom vin fè yon medyasyon antre antre nou, nou kanmenm manb de caricom menm jan nou manb de l'ONU ou de l'OEA e pa gen ankenn pwoblèm nan sa. Sepandan, lòske lòske medyasyon an vle tounen an miz sou titèl, lè vrè patriyòt yo te sipoze di fè fè klèman remake o o manb ou a sè kòm yo rele yo, Eminant pèsonalite de la caricom ke gen limit nan sa nap fè an. Gen limit. Nap fè medyasyon, nou mande nou medyasyon men nou pa mande nou miz sou titèl. E jodi an, e son wont, se yn enfami, se yn afron a la nasyon ayisyèn. Mwen menm, bagay sa, bagay sa fèm, fèm paka dòmi.

Sur la terre de de Pétion de Boyer pour yo ap vin determine les conditions dans lesquelles les conditions selon lesquelles pou nou chwazi moun ki pou dirije peyi an. Mwen sezi ke ke de moun ke ke m gen anpil respè pou yo antre nan nan lojik sa e e e Lè nou di ke se yon demanch ayisyèn, wi m konprann ke konsèy prezidansyèl, lide konsèy prezidansyèl la se yon demanch ayisyèn men tande, pa di m ke se nou ki mete anndan anndan kritè yo ke pou yon moun vini vini manb konsèy lan fò l dakò ke ke fòs etranjè rantre nan peyi an. M pa kwè ke se Ayisyen ki pran desizyon sa. Se yon desizyon de letranje. Donk, jodi an nou an fas yon, yon, yon, yon, m pa menm gen mo pou m, pou m, pou m, pou m idantifye, kalifye, emm. Sa ke nap viv la kom sitiyasyon son ont mwen totalman eonte sui totalman eonte m pa wè kijan nou pwal si nou kite bagay sa pase jan lap pase an la m pa wè kijan nou pwal ansenye a jenerasyon kap vini an

E m bliye di nou, m genyen tou lèt òdonans, òdonans di wa, kote li yo rekonèt, kote yo aksepte rekonèt e lendepandans Dayiti. E m panse ke m ka, m ka petèt kouvri sa avèk nou pi, pi devan, pi ta ou byen demen m pa konnen. Men, e timoun, e sa k ap pase an la, si, si, si nou ka bat tenèb pou nou reveye. Reveye lidè nou yo ki nan dòmi, bat tenèb. Si nou ka e m pa konnen, m pa konn sa n ka fè. Moun ki konn priye priye, moun ki konn jete dlo jete dlo. Men nou pa kapab aksepte ke caricom met ansanm avèk Lèzetazini pou yo vini pran kontwòl peyi an e fwa sa de manyè ofisyèl. Nou konnen ke fòm. Dan lenfòmèl gen de bagay ke n te konn tande, ke n konnen k ap fèt. Men, men fwa sa a, non, se, se, se ale two lwen. Li inakseptab, li inakseptab. E nou rekòmande a nos frères, a nos frères de, de, de la classe politique, a nos frères et sœurs de la classe politique pou yo, pou yo pase yon ti dlo lan je yo, yon ti, pran yon ti dlo patriyotik. E al, al Sodo oubyen m pa konnen desann nan, desann Miragwàn. Pwan ti dlo pwan ti dlo pase nan pase nan je nou paske nou bezwen reveye hein nou bezwen reveye e le tan de miragwan li gen li gen fòs pwan ti dlo nan etan pase nan je nou pou nou reveye paske um, li klè ke ke nou ke nou ke nou sou yon movèz vwa men nan e Que faire? Que faire? Kisa n ka fè? Pardon paske nou genyen e sitiyasyon ekstrèman konplike, nou gen de aktè, nou gen plizyè aktè sou sèn nan, nou genyen e Revèy Nasyonal e ansanm avèk e Moise Jean Charles ki nan ki nan ki nan yon demach. On bò, nou genyen e le konsèy prezidansyèl pwopoze ki ansanm avèk caricom nan on lòt bò. Nou genyen e fò n pa neglije le gouvèneman d'Ariel ki ap jwe tou yo menm e on lòt bò epi finalman nou genyen viv ansanm e ki. ki ap jwe tou paske mesye sa yo e yap goumen evidaman pou e pou yo kab e soti tèt yo, soti tèt yo an sonje ke yo pa kab vwayaje donk se la pou yo rete yo chwa ke yo bay tèt yo se evidaman la se se jis ap fè analiz e e Sitiyasyon de pwen de pwen de vi pam hein. Donk yo di tèt yo bon nou la fòn goumen paske nou paka vwayaje ak pa gen kote pou n ale fòn goumen men nan yap daprè mwen yap fè efò yap fòse yap fon fòsing pou wè si si yo kab fòse leta a fòse nasyon an rive nan pwen kote pou nou aksepte chita negosye avèk yo nap tounen e nap fè lòt nap gen pou nou fè lòt videyo m espere ke. ke nou si nou gen moun ki pwòch nou ki antre nan lojik sa zanmi n fanmi n pataje videyo ak yo pou yo tande e pou yo nou ka poze kesyon nou ka diskite sou sou sa tou men e li klè ke ke ke vwa alò vwa pou nou la vwa pou nou ale pou nou gon konsèy lan sa ne nwi an anryen li menm

Donk m espere ke m espere ke sa va rive nan zòrèy nan zòrèy frè n sè n yo e ya mèsi anpil e a trè byento.